Ok. Ayi. Nou wè yo? Nou wè yo byen? Ou pral bay poul yo?
Bon. Eske nou gade byen? Nou gade kivèt la? Ok.
Nou wè l. Nou gade byen?
Wi. Ok.
Devan mwen montre l. Bon.

Silvouplè papa fè mèt sa nou wap silvouplè de moutre aktivite w nou fè mèt sa nou wap nou pa vle manti nou vle parèt pou laktivite fèt tout kòm sa dwa ok.

Prese prese prese prese. Prese prese. De moun ap fini do banm sa dwa prese prese. Wa rive wa batara wa gaspa. Nou byen wè li? Eske nou te byen wè sa l deye? Wi. Ok.

Kondisyon ki reprezante. Tande gason.
Lakou san bout. Wi. Men bòkò de. San limit.
Bòkò de.
Ok. Donk, di nou nou, ki sòt de travay e bòkò de lòm ou wap fè pa bò isi? Nan lakou a fè tout sòt de travay. Ou fè bay kontra, gò moun nan bay kontra, sakrifis, lajan pou lajan, chans, ou al etranje, nenpòt sòt de travay ou bezwen an, ou kontakte nan lakou sa a, wap ka jwenn li. Gò moun nan ba ou sèvis pou sa. Bon, an ou site plizyè la, an nou pale pou bòlèt la non. Kòman yo bay bòlèt pa bò isi? Wi, egzakteman, yo bay bòlèt. Yo bay bòlèt. Yo bay bòlèt pou san, yo bay bòlèt lajan pou lajan. Jan ou deside ou kapab bay li. E bò isit, li gen tout aktivite men kote. Tout bagay yo fèt la, nou te pele espri a la, moun nan vini, depi moun nan vini avèk bay non li, foto li, men foto gen anpil vè di tè ki deja, foto atè a la, epi nan bay tout sèvis. Tout afè. Donk, e kesyon lajan pou lajan an, eske e pa sakrifis moun nan vin fè? Bon. Nou fè sa ou pa posib? Wi, nou fè sa.
Moun nan, depi se, li bay lajan pou lajan tou wi. Lajan pou lajan, men ke vle di, lè ou va fè sakrifis san, li sòti pi byen pou ou. Ok.
Alò, bòkò Delò, ou travay pou moun a distans tou, moun ki pa nan peyi an? Wi, egzatteman. Nou travay pou moun tout peyi. Paske, kondisyon an nan lakou a, li gen bèf chay pou sa. Li gen kondisyon pou sa. Ok. Nou fè travay yo.
Ou nòmalman, malgre ou te di nou, depi lè nan pati la, ou pa nan kamera, ou pa nan rezo, paske travay toujou pale pou ou. Wi, paske mwen menm m pa renmen afè kamera, e pa yon bagay m renmen paske. E nonm deja nan tout peyi a deja, men se pa pa kamera, men bon nou deja rive la, vle di m pa ka. M oblije e asepte nou filme, ok. Donk la nan ki espas nou ye la? Nan ki espas nou ye? Wi espas sa nou ye la, paske nou wè gen anpil bagay la. Bon nan espas la nou nan chanm kontra sakrifis la nou ye la. Nou wè gen anpil byen, anpil bèl aranjman la, anpil akseswa. E boutèy sa n ap gade la fon? Boutèy sa a, boutèy sa a li menm, depi wè fin fè kontakte kondisyon an la ou vire l la kat kwen peyi a, tout kote, li deja rive a kondisyon an, avèk lòd a disiplim, avèk tout lòt kondisyon yo enpi travay ou rive. Janvye la son règleman li ye? Wi se sa.
Ok.
Se bagay sa ki kwaze la konsa. Sa a se menm pati. Ou konnen nou pa konn non yo. Se sa a e menm pati l, pati a menm terin nan toujou. Ay terin kote ou bezwen ou rele moun nan. Epi ou pase moun nan pa jijman, si moun nan pa antò, li pap ka, anyen pap ka mache pou li. Men depi l antò, tout bagay li ap soti kòm sa dwa. Ok. Men, la nou wè nou te pase pa la pòt, e ke la nou rive la nou wè gen yon, e kòm kwa m ta di w gen yon pye bwa. Men n konnen pye bwa pa konn anndan kay. Bon, e pye bwa sa a. Ki sa sa ye?
Pye bwa sa a son pye bwa, mwen mwen menm m leve m jwenn li la. Manman m di mwen se li manman n te manbo. Li mouri l kite l nan pye bra sa. Bon manman m vin kontinye manbo a. Mwen vin kanpe a manman manman m vin mouri l kite m la nan pye bra sa. Se sa k fè w wè pye bra sa a. S on pye bra m pa konn depi ki tan li la. Ok.
Gon lè li pouse boujon nèt, gon lè lè w gade li konsa. Poko delom.
Djab wap travay la se djab ginen li ye se ritaj. Non e isit la la se djab achte. Ginen an nan lot kay la l pa lot bo a. Ah sa vle di ou gen plizyè djab la. Wi se sa exactement.
Pou fè sèvis.
Exactement.
Ok.
E ponya sa yo nou wè la yo. Bon ponya sa yo se ponya kontra. Epi moun nan lè yo fin fè jijman ni epi si yo pa ka frape la nepe a yo pran ponya sa yo fè travay la. Ok.
Se. Men a vle di ou konnen gen kèk bagay nou pa ka lage yo tou paske bay yo sekrè yo wi. Bon nou konn sa wi men ou konnen bagay. Ou konnen travay nap fè a fò nou konn tout ti detay paske kliyan ki te travay lakay ou a li di E sèl travay kliyon pa met nan lari men li pa ou pa gen wap kache paske ou menm ou parèt lib wi se sak fè pou esplike tout moun men men travay men sèvis wap bay. Egzakteman sak fè m parèt tèt mwen la jodi a la pandan ke nou parèt la m resevra nou gen anpil moun kap fè de seri de bagay sou sou odon izan sou non Delòm se sak fè jodi a la on moun ki kontakte Li wè, li pa wè vizaj sa a pou l konn se Ougan Delòm. Bon, sa se pwoblèm pa l. Paske gen anpil bagay ki fèt sou non Ougan Delòm. E sa k fè jodi a la m resevwa nou ke pou t lemond antyè pou yo ka wè vizaj Ougan Delòm. Ou vwa.
Donk, e, nòmalman, ou pa jere kesyon zonbi, baka pou biznis. Bon, wi, nou jere tout bagay sa yo. Bon, okontrè menm, m pral montre w. M ka leve. Nan espas nou ye la a menm. Gen lòt espas la toujou? Wi, se sa, gen lòt espas. Mwen pral montre ou. Bon. Espas sa la, se espas terin nan. Bon, deyè la?
Wi. Terin, ki sa ki terin nan menm? La, sa e kontra, sa e kote terin nan men terin nan. Depi ou fin moun nan vini, li vin pase moun pa sakrifis. Nou fin lage sa a epi nou fè tepelasyon, nou kontwole sa a epi y ap rale moun nan avan yo bay foto l epi pou nou fè travay la pou li. L te mèt aletranje tout kote l te ka ye a. Ok ok ok ok ok mwen wè yon miwa a vre wi. Ok sa sa ye teren nan. Ok ok apre sa estèk bò isit. Sa se espas zonbi ki nouvo wi. E e Atansyon wi mwen wè gen 2 bagay blan la wi bò kote lòm. Kisa sa yo ye menm? Sa yo e zonbi yo ye. Sa yo e zonbi nou voye al fè travay. Lò moun nan te pele yo voye al nenpòt peyi l te ka ye a al fè travay la. Sa se espas zonbi an?
Wi egzakteman.
Epi avèk granmoun sa a. Sa e manman penba. Sa ou gen mòg apa w gen sèkèy? A bon sa se manman penba. Sa vle di nan ka sa a. Se konsa bagay la ye. Konprann? Ok. Menm nou isit, nou pa vann chat nan makout. E pil boutèy sa yo ka ranje la, devan sèkèy la? Tout boutèy sa yo se menm kondisyon. Se kondisyon e ki soti ansanm avèk zonbi an, ansanm avèk terin nan. Ok. Pandan ou retouche zonbi an, eske ou menm zonbi sa yo ou vann yo? M vann yo, m lwe. Moun nan bezwen kèk travay, biznis, pou l fè biznis li mache. M ka lwe l nan yon nanm de tan. 1 an 2 zan. Kidonk zonbi sa yo la si moun bezwen lwe li ka vin lwe yo nan. Egzakteman, egzakteman. Li ka lwe l. E ou bezwen travay la aletranje tou. Yon maten pou midi la m fè entepelasyon, m fè espedisyon an, li rive. Ok. Men nou pa bezwen peye yo la non? Non, non. Pou koulye a la nou pa bezwen peye paske yo gen regleman yo se mwen ki pou fè entepelasyon pou yo ka sa k pou fèt men pandan nou rive la nou pa bezwen peye. Eske ou pa konn gwo travay ou fè pou yon moun travay lan pa. rive a lè ou byen gen yon domaj ladanl. Bon E isit depi ou wè nou travay pou ou depi e bòkò Delòm ki fè tepelasyon avèk granmoun sa ou wè la a pa gen afè pa rive ni pa afè pa gen pwoblèm nan wout travay la e pou l rive dirèk depi ou wè yo tepe. 2 zonbi sa yo kiyès yo te ye nan vivan menm? Bon Gen yonn se Richa Richa Pyè.

Konprann? Se pa bagay, se do. Ou te pele m la maten pou midi la, m fè kondisyon, ou te met kot peyi kote ou ye a, m annik te pele yo, anpi tout bagay soti konprann. Ou fè travay lan, epi kondisyon ap rive, a distans. Ekzakteman. Epi tou, e gason, si, e kote.
Alò, e la, depi nan wout la yo di nou, goun la.